deja depanse nan mwens pase yon mwa, dapre ekonomis Enomie Germain ki kestyone efikasite depans sa a, li di se yon depans fòl. Ekonomis lan pwofite raple leta gen obligasyon pou respekte lwa sou pasasyon mache yo menm jan sa fèt nan peryòd ijans yo. Ann koute plis presizyon ak ekonomis Enomie Germain ki te nan mikwo Georges Alain. Se pa sèlman plizyè milyon de goud.

17 jou ki pase, de 25 mas a jodi a, Leta a depanse pou chak jou anviwon 1 virgil 2 milyon de dola ameriken pou l konbat enbe kovid 19. Eske l sipoze alarme? Petèt non, paske lavi pa gen pri, men mentnan se kil fo atande se lefikasite de sè depans, sètadi a la fen de la joune non sèlman pou yo montre nou efikasite depans lan, sètadi eske depans lan sèvi a fè travay li te prezaje pou l fè a, sa se yon premye bagay. Mentnan yon dezyèm bagay, eske lajan.

site l. Nou an peryòd durjans kote ke leta ap koupe rache li pa vrèman genyen yon kontwol li pa gen zye sou li enomi jaman eske la nou pa sipoze veyatif kanmenm. An peryòd durjans an jeneral pouvwa piblik yo pwofite pou ke yo gaspiye lajan leta otreman di yo sèvi a lajan leta pou pa reyalize sa lajan te dwe reyalize. Mentnan, nou an peryòd dirjans, ce qui existe, e konstitisyon bay dwa pou ke peryòd dirjans ou kab fè apèl avè l, sètadi ou kapab deklare eta dirjans pou yon rezon ou pou yon lòt. Men mentnan, sa, sa, sa, sa n dwe espere, nou dwe espere ke, sa m te di w talè a, mache yo byen pase. Sètadi ke, menm si n nan peryòd dirjans, y a kanmenm lakoudèkont ki la, ki ka bay avi li sou jan mache yo ap pase, sou opòtinite depans yo an kèlke sòt,

Lòt nouvèl Ministè Edikasyon Nasyonal, yon fo pwomès anplis, jiska prezan sendika anseyan yo fè konnen yo poko janm jwenn yon goud nan lajan gouvènman an te pwomèt pou ede sektè sa a pandan fèmti lekòl lan. Kolektif anseyan yo kalifye kòm desizyon dwat gòch ansanm mezi gouvènman an pran nan kontèks sa a. Pou Kolektif lan, pa gen okenn kondisyon ki reyini pou lekòl ta retounen louvri nan peyi an, Jean Georges Blaise. Yon mwa anviwon apre responsab pi wo nivo nan leta a fin dekrete eta ijans sanitè sou tout tèritwa a, kote lekòl yo prensipalman rete ak pòt fèmen, anyen poko klè sou dat reyouvèti klas lan ki pa posib nan moman an, daprè anseyan sendike yo. Manm Kolektif pou yon lòt edikasyon an Ayiti pito mete an gad tout demach ki ap fèt nan sans sa a kote pwotestatè yo fè kwè kondisyon poko reyini pou timoun yo ta retounen nan sal klas yo akoz Kovid 19 lan ki kontinye ap bay tèt chaje sou planèt la. Kijan yo wè kesyon sa a? Patrice Celestin kòm youn nan pòt pawòl Kolektif Anseyan yo. ap esplike. Kòm nou nan mwa davril, lekòl la ta dwe fèmen nan mwa de jwen. Se pèmè 2 mwa vakans nou te ka genyen yo, kòman nou wè leta ka pran dispozisyon pou pèmèt ke pandemi an li pa pwogrese? Lè pandemi kowona a pa pwogrese, lè sa nou pral rive nan mwa de me, mwa de jen lekòl la ka ouvè, E lè sa a, ou ka antre 2 mwa vakans la, yo ka menm pran sektanm tou kòm yon lòt mwa adisyonèl paske lekòl nan letan pa konn ouvè an sektanm. Ou ka menm enfliyanse sou lane egzèsis 2020-2021 an pou wè kòman n ka sove ane sa a. E se pa sèlman sa ki atire atansyon yo. Anseyan yo trè kritik tou fas avèk ansanm desizyon ministè edikasyon nasyonal adopte apre fèmti lekòl la kote non sèlman Leta santral prevwa asiste lekòl prive yo pandan pasaj fleo a, men tou akonpanye timoun ki rete chita lakay yo a benefisye kou a distans, sa ki pa kanpe sou anyen, selon pwotestatè yo ki wè deja ane lekòl la yon echèk. Yon peyi pa gen elektrisite, kote timoun nan pa gen aksè avèk minm yon laptop, minm yon telefòn entèlijan. E m t ap tande minis lan, li di timoun yo lè yo bezwen apèl, yo fè apèl. paske yal met telefòn yo rechaje nan kote yo bay yo bay chaj men minis nan men sa nou serye nou si nap fè peyi ann fè peyi fas avèk tout feblès sa yo kòman mouche leta pral dim timoun sa yo ki gen tout enkapasite sa yo yo pa gen dokiman de travay lekòl ke yo ye a tou lekòl yo tou yo pa ranpli kondisyon nòmal antekan lekòl pou dim timoun sa depil fè ane lekòl la. otomatikman li pase sa vle di se kòm si nan klas preskolè yo ok paske o nivo preskolè timoun pa konn pa pase men ki diferan de lekòl fondamantal ou pral di yon timoun pou jodi a la kap fè premye ane fondamantal oubyen sizyèm ane fondamantal epi timoun nan lè li fè ane lekòl la konsa epi l pase ebyen nap di mouche leta sa se ankouraje la medyokrite. E malgre sa ministè a gen nan ajannda l pou anseyan lekòl prive yo ki ta dwe benefisye yon ti tchotcho nan moman an Pwofesè sa yo lese konprann yo poko jwenn yon goud lesko jiska prezan e wè pa wè fòk pwomès sa a respekte daprè pwotestatè yo ki fè konnen sa k te pase jou vèy la p ap pase nan antèman an. Sentil Mezak, Celestin Patrice. 2020 an li ensèten pou nou menm. N ap di minis lan fwa sa a, kòm ou di repètorye yo jwenn anviwon anviwon 16 a 17 mil lekòl e nou konnen gen plis ke sa. Nou ap di minis lan resezi w. Sèt fwa si, si Mari pap monte, si Mari pap desann. Sèt pou nou an, fò n jwenn ni. N ap di mouche Leta, 3 milyon dola nou tande ki dekese nan non pwofesè avèk direktè lekòl yo, n ap di nèg a kravat pap manje l. Eskolè, gen lekòl fondamantal, gen lekòl segondè. E tandiske lè w pran lis nevyèm, majorite lekòl yo, yo pa gen nevyèm, yo pa gen sa rele fondamantal twazyèm sik la, se premye, dezyèm sik yo genyen, sa vle di lekòl sa yo pa ladan l, yo pa p jwenn kòb. Yon nèg jodi a ki gen lekòl sa tradisyonèl te gen preparatwa 1 yo nan sizyèm ane a, men l pa nan lis ou a non mesye le minis. Pandan w ap di w gen lis tout lekòl yo, ebyen n ap di tout direktè lekòl, tout pwofesè, tande konsiy sere yo, jodi a la 3 milyon dola sa nou pa p kite nèg yo pran l pou y al met sou kanè yo. E n ap raple, Se depi 19 mas pase a lekòl yo antouka rete ak pòt fèmen kòm pi gwo mezi pami yon seri lòt ki te adopte tankou fèmti izin faktori yo fas avèk pandemi yo rele kowonaviris lan ki daprè otorite sanitè yo deja fè plis pase yon karantèn viktim pa bò isit ann Ayiti.